Mwen salye tout zanmim, tout fanmi an kris mwen yo, kòman nou ye, mwen salye prezans sentespri nan lavi chak moun, kòman nou ye fanmim yo, mwen swete nou trè byen, kidonk se yon plèzi aswè a pou mwen pataje yon ide avèw, sa pral depan de lèw pral gade videyo a tou, se jis nou vle fè yon ti pale. Se dans le livre Apocalypse chapitre 13 le verset 7 nou vle fè yon ti pale konsènan de mak de la bèt. N ap li konsa pou ou, li di, Yo ba l pouvwa pou l fè lagè ak tout moun k ap sèvi Bondye, k ap sèvi Bondye yo, jouk pou l te genyen batay la, Yo bal pouvwa sou moun tout ras, tout peyi, tout lang ak tout nasyon. Dye twa fas sen, Dye de bonte, Dye de mizerikòd, men pawòl la ki li nou pa konn anyen, nap mande w tanpri dezabiye nou a la chè e le san, ranpli nou a Sentespri w, mete lespri w nan nou, Itilize nou kòm yon tiyo, ou menm ou se dlo pwòp la, wa va pase nan nou pou awoze tout pèp, tout moun ki pral swiv, ki pral tande avèk anpil atansyon. Nou swete wa va beni yo, wa va kache yo, wa va kouvri yo. Nou priye wa padon peche nou yo dan le non de Senyè Jezi Kris, Sovè nou an ke n priye nou remèsye yo. Amèn. Kidonk, liv la ap esplike o dènye jou a e yo pale nou de yon mak de la bèt moun gen pou resevwa Li yo bay yo bal pouvwa poul Al atake tout moun kap sèvi Bondye kidonk lè nou pran e liv apokalips se yon liv ki pli difisil nan bib la anpil moun di ki pou entèprete men tèks biblik yo ede nou Konprann liv Apokalips Pandan w ap etidye liv Apokalips la, efektivman, ou pral rankontre de tèks biblik ki pral ede w konprann sa w ap etidye a, paske liv la se yon liv ki enpe difisil pou entèprete. Kidonk, la a yo pale nou de yon mak bèt ke odenye jou moun gen pou vote ki se 666. Kidonk pou n konfime sa, 666 sa a, nou dwe ale tou dwat nan Apokalip chapitre 13 la, li vèsè 18. M raple l pou ou, ki di konsa, Bagay sa a mande anpil bon konprann, moun ki gen konprann ka rezoud pwoblèm nimewo bèt la. Nimewo sa a se non yon moun li ye. Men nimewo a, 666. Sa vle di 666. Nimewo a 666. Labib di nou klè kòmsi moun ki gen konperansyon bon konprann ka rive idantifye nimewo a. Se yon kalkil li mande pou moun fè pou arive konnen nimewo a. Paske yo di nou nimewo a se nimewo yon moun. Men, jounen jodi an, kesyon k soulve. Gen moun ki di konsa, nimewo 666 la, se yon kòm, se yon kat kredi l ap ye. Efektivman, se li menm w ap genyen, w ap rive nan yon makèt, w ap pase l, epi w ap ka tou achte. Gen moun ki di se li menm w ap bay pou achte biyè avyon an pou soti. Se li menm w ap bay pou w nan otobis la pou vwayaje. Chak moun bay vèsyon pa yo diferan. Gen moun ki di se yon tatou literal l ap ye. Gen moun menm ki menm panse se yon fè cho, yo kapab mete yon fè nan dife efektivman, y ap pran w a gwo ponyèt alamal epi y ap tanpe w menm jan nou wè yo fè sa pou yon bèf, pou yon cheval osi. Se nan fontenn ou y ap mete 666. Chak moun bay tèks la yon lòt sans. Chèf rezidan Lesenyè, Chak moun entèprete sis 66 la nan fason pa yo oudimwens nan fason ke yo aprann li yo. Nou pa konnen. Chak moun bay yon vèsyon diferan. Kidonk, èske se yon tatou literal l ap ye vre? non. Wi Majino depi lontan Bondye li menm li te toujou chanje non moun. Lè nou ale nan Jenèz chapitre 17 li vèsè 5 Bondye te chanje non Abaram. Apre Bondye fin kreye tout bagay Bondye kreye nou menm lòm sou sizyèm jou a. Men nimewo 6 se yon nimewo ki

Osinon, Sentespri Bondye nimewo 7 reprezante. Men nimewo 6 la se yon nimewo enpèfeksyon oudimwens enkonplè. Ok, ann ale. Kidonk, Bondye li menm li te chanje non Abraram. Avedi, 6 la se yon nimewo ki enkonplè pou Bondye, yon nimewo enpèfesyon li ye pou Bondye. Pou nou konprann bagay sa a, efektivman, n ap fè yon kout pye endirèkteman nan Detewonòm, Detewonòm chapitre 11, Lè nou li nan Detewonòm chapitri 11, efektivman, nou li vèsè 18, byen antandi, Detewonòm chapitri 11, li vèsè 18, li di, Fè pawòl m ap di nou la a antre nan tèt nou, pou nou pa janm bliye yo, Mare yo sou ponyèt nou ak sou fwon nou pou nou ka toujou chonje yo. Lè n li pou ou nan Detewonòm chapitre 11 le vèsè 18, nou jwenn lòd Bondye ta bay Moizes. Li di Moyiz, Di pèp la pou yo mare kòmandman yo nan fwon yo, pou yo mare yo nan ponyèt yo pou yo pa janm bliye yo. Men, pou tan nou pran n ap li Labib, n ap etidye Labib, èske nou jwenn yon kote nan Labib ki rapòte nou pèp Izrayèl la te gen yon konprès sou tèt li? Odimwens, èske pèp Izrayèl la te gen yon bandò? nan ponyèt yo vrèman vre osinon yon riban ki te gen kòmandman, prensip Bondye yo mare ladan l. Èske pèp Izrayèl la te pran yon moso twal pou yo te pran yon lank plim odimwens pou yo te pran yon lòt bagay pou yo te ekri kòmandman sa yo vrèman vre pou yo te mete yo nan fontenn yo? Chè frè e sè dan Lesenyè, tèks la kite sa klè wi, Bondye te di pou yo mare kòmandman yo nan ponyèt yo, pou yo mete kòmandman sa yo, mare yo nan fontenn yo, pou yo pa janm bliye yo. Kot sa nou pa ka konprann nan? Li klè mètnan, li klè la pou nou konnen si 66 la se pa yon nimewo k ap vizibliye. Le 666 se yon nimewo envizib. Se pou 4 l ap ye. Se konta tou literal l ap ye. Nimewo 66 la se yon nimewo envizib l ap ye. Se yon seri de lwa, prensip k ap etabli. Nimewo 66 la, lè yo te kontwole l lontan, pa egzanp, w ap wè Nenel Seza. Kidonk lè yo souman nimewo sa a an women, yo te jwenn li bay 666. Antikris. Sa vle di nimewo 666 la se nimewo yon moun li ye. Nou konnen nan dènye jou a, yo pral bat pou yo bay yon sèl moun pouvwa. Moun k apral pran pouvwa sa a se li menm wi. Ki pral, 666 la se non moun sa a l pral ye wi. Sa vle di antèm nou pa vle pa, nou pa vle site non paske gen anpil moun ki fè konnen si nimewo 666 la yo fè konnen kiyès moun nan ap di endirèkteman. Nou pap site non, men konsa tou nou ka di 666 la se yon seri de relijyon, se pouvwa relijyon, pouvwa politik ki pral met ansanm, ki pral bay moun sa a kapa, otorite, kapasite, otorite kapa l bay pouvwa. Se yon seri de relijyon, milital, gouvènman ki pral tabli, sa vle di k ap gen posiblite, k ap gen non sa a ki se 666, k ap gen non sa a kòmsi se yo menm ki pral gen aksè pou yo pase lòd, se yo menm ki pral mete tout bagay an fonksyon. Sa vle di, prensip lòd yo pral etabli a, kidonk tout moun ki vle swiv yo, se kòmsi se yon mak w ap pote. Men se pa yon tatou literal, se pa yon mak kout manchèt, se pa yon letanp yo pral mete nan fontenn ou jan moun panse l la. Se pa tanpe y ap tanpe w mèt nan, kidonk. Se kònesans ou, se konsyans ou ki pral travay. Se nan tèt ou sèvo ou ye, se konsyans ou ki pral travay. E sa k koz Bondye di pou pèp la mare kòmandman yo nan fontenn yo paske l konnen se nan memwa, se nan tèt ou pral travay kòmsi tout prensip, tout lòd li te bay Moyiz yo, kòmsi pou pèp la toujou mare yo kòmsi nan fontenn yo, nan ponyèt yo pou yo pa janm bliye l. A vle di li klè jodi an, menm jan Bondye te di sa a, nou pa t konnen pèp Izrayèl la te gen yon moso twal sou fontèn li, nou pa konnen li te gen yon riban mare nan ponyèt li avèk yon kòmandman, avèk yon lwa. Se menm jan an, tèks la kite sa klè, a vle di lè yo pale, yo di konsa, gen yon mak yo pral pote, mak de la bèt. Li klè jodi an pou nou konnen mak de la bèt la se yon mak envizib, se de moun ki pral swiv, dapre lòd politik sa yo fin bay, se tout moun ki pral swiv yo. Lè yo di w pap ka vann, ou pap ka achte. Sa nou santi la nan peryòd pandemi an, se yon sinyal klè wi. Pandemi sa k frape a, se yon sinyal klè ki apwouve, ki montre nou kòman bagay yo pral ye wi. Yon kretyen ka menm pot mak sa san rann kont wi, w a sezi tande sa. Paske ou pa wè yon bagay kounye a la, si w pa gen sa mwen, mwen rele l ba, mwen pou mwen, mwen rele l baboukèt, si w pa gen baboukèt la, ou pa ka antre nan yon makèt. Ou pa ka antre yon kote pou w al achte. Si w ta nan pozisyon pou vann tou, pa ka vann, ki moun ki pral achte nan moun pou l wè machandiz ou devan epi pa gen yon babòkèt ou pa gen yon mas nan bouch ou? Ann serye! Se pou nou klè, sa vle di mak 666 la se pa yon tatou l ap ye, chè frè e sè, se yon mak envizib, se de prensip, de lwa yo pral etabli, ou pa wè depi lwa mas la te vini kèlkeswa kote yo te envante l premye fwa, wa yo, tout gouvènman yo, tout peyi se menm lwa yo envante. Tout peyi se menm prensip la se li menm. Ebyen se konsal pral ye dènye jou a se yon pakèt prensip nèg ki gen otorite yo yo pral pran pouvwa a yap etabli dè prensip dè lwa kap di anpil sa vle di gen anpil moun ki pral swiv lwa sa yo paske siw pa swiv lwa sa yo gon pakèt foksodman ou pap ka fè yo paske ou pap gen aksè pouke ou fè yo. Men sa pa vle di se yon fè cho yo pral kole nan kò w non. Si Bondye te di pèp la fòk yo mare kòmandman yo nan ponyèt yo, fòk yo mare nan fontenn yo, èske nou jwenn yo te mare yo vre? Sa vle di se de bagay lè Bondye di sa kòm se de bagay w ap repase kòm si w ap repase nan memwa w, w ap repase yo, w ap panse avè yo se konsa l ye. Sa vle di li klè jounen jodi an pou nou konnen le mak 666 se pa yon mak kòm si k ap vizib Toudabò, se yon mak k ap envizib. Yo mande moun ki ka kalkile, ki gen konperansyon kalkile nimewo bèt la, se nimewo yon moun li ye. Se nimewo yon moun nimewo sa ap ye, se yon moun menm k ap gen non sa a. Paske nimewo 6 sa a, kòmsi se yon non enpèfeksyon, se yon non enkonplèt. Se yon gouvènman l ap ye, se yon non enkonplèt l ap ye. Se yon nimewo enkonplèt li ye pou Bondye. Nimewo 6 la, li pa janm kont. Se yon nimewo enpèfeksyon li ye. Byen antandi, se yon nimewo enpèfeksyon, yon nimewo enkonplèt 6, 66 la. Se non yon moun l ap ye. Moun k ap gen pouvwa, y ap ba l pouvwa, y ap ba l otorite nan mitan nasyon yo. Avèk li y ap bay l tout pouvwa, tout otorite, se yo menm k ap pral tabli tout lwa, tout lòd, avèk li gen anpil moun ki pral swiv lòd yo, konsyans moun sa yo pral manipile pou espri satanik la kòmsi yo pral chwazi swiv moun sa a nan tout lòd, nan tout lwa ki etabli yo ap swiv lwa sa yo. Lè moun yo swiv lwa sa yo, kidonk se kòmsi se yon mak, se kòmsi se yon mak yo pote Ou menm k ap sèvi Bondye ou gen yon mak tou. Èske Bondye pa ba w Sentespri l? Bondye ba w Sentespri l an tèm yon mak ki pou ede w pou fè volonte l. Ou pa wè anpil dèfwa lè w ap sèvi Bondye vre, gen anpil tantasyon vini, gen de bagay ki vini kòmsi w santi w gen yon bagay ki nan ou menm ki pi fò, k ap batay avèk egzijans lachè a. Ou pa santi l? Nou menm nou lè kretyen nou gen mak. Ebyen se konsa mwen vle tout moun klè jounen jodi an, ou menm ki pral gade videyo sa avèk anpil atansyon, avèk anpil swen, mwen ta eseye ke ou gade l ata finisman, efektivman wa pral analize tèks yo, efektivman ou pral konprann, ou pral wè mak 666 se yon mak envizib lap ye, se pa yon mak vizibleman ke ou pral wè. Li klè pou nou konnen, sekrè kache sa, paske la Bib di moun ki gen konpreyansyon kapab konnen nimewo bèt la, se pa yon nimewo jan moun ap panse, jan ap fè tole avèl la, se pa konsa la, se yon nimewo. envizib, moun p ap wè. Se pa, pa gen moun ki pral mete manchèt sou do men w. Pa gen moun ki pral mete yon fè cho sou fontenn ou. Efektivman, se yon nimewo envizible l ap ye. Se de lwa, mwen redi l, se de lwa, de prensib k ap sadik, k ap di anpil. Pandemi an bay sinyal la klè wi. Ou pa gen mas la ki kote ou prale, ki kote ou ka antre, nan ki enstitisyon, nan ki bagay ou ka antre si ou pa gen mas la. Ou pa ka antre nenpòt kote, kèlkeswa kote ou prale a fò ou gen mas la. Sa se yon sinyal klè l ye wi. Mas la li prèske ta reprezante se yon bagay konsa, kòmsi se yon sinyal Bondye bay klè, ou wè tout legliz, yo di w konsa nan dènye jou sa yo ap anpeche w adore Bondye, ou pa wè tout legliz te fèmen la. Ay si yo te di monchè legliz yo fèmen se entrèdi yo entrèdi menm pa gen moun ka fonksyone kòmsi pou te fonksyone fò te dakò pou te mouri wi se konsa l pral ye labib la kite nou klè labib la pa pa ban nou bagay yo klè men dèfwa anpil dèfwa nan etid nou fè yo anpil dèfwa nou kapab pran bagay yo mal anpil dèfwa nou ka entèprete tèks yo mal sa ka kite n ap viv avèk gwo dout nan kè nou sa ka fè anpil moun gen gwo gwo lapenn tou. Ann klè, ann serye, le Marxiste 66, frè m sè m dan le Senyè, li pa p yon makab vizibleman pou moun wè, se konsyans ki pral travay, se memwa ki pral travay, se konsyans ou k pral pemèt w al pot mak sa a, se konsyans ou k ap pemèt w ap swiv sa otorite yo pral fè a, se konsyans ou k ap pemèt ke ou atache w, ou dakò tou dabò avèk lwa ke yo etabli yo. Se te zanmi w. Freo Wilfran Telijèn efektivman ki te pote konsèy sa pou ou, si w renmen l, ou anbrase l, mwen swete ke ou pataje l pa kenbe l pou ou sèlman, ke Bondye li menm nan gras li nan amoul lap toujou beni w. Pabay a la pwochèn fwa.